Mezanmi la sosyete jodi a la menm pale anpil la fini nan la repiblik dayiti kote nou genyen Guy Philippe prezidan de la repiblik jodi a la Guy Philippe kase chèn chèn kalamite chèn soufrans chèn tribilasyon chèn malpwoprete ki genyen nan la repiblik dayiti jodi a la menm. Pale anpil la fini bagay la myèl bagay la konplike oligak kowoupi malfwa nan petyonvil kriye dlo nan je mezanmi paske viktwa sa viktwa sa se lopozisyon de la nasyon ayisyèn kote anpil moun ap manifeste anpil moun ap selebre jodi a la se konsa bagay la myèl nan la repiblik se konsa tout moun motive pèp la kontan yo nan lari yap anbyanse yo avèk guy philippe. ki se 59 èm prezidan de la repiblik dayiti. Mezanmi l mèdam la sosyete nou pral rantre nan devlopman jounal la pandan nou pote tout ti detay sa yo tout ti enfòmasyon sa yo pou ou menm ki te lwen pran ti chèz ba w rapwoche pou vin tande nouvèl pou vin tande koze kap pase nan la repiblik e deja n ap voye yon gwo kout salitasyon avèk tout zanmi entènot tout moun ki branche kap swiv. ki nan Etazini, Kanada, Frans, Brezil, nan Chili, nan End, Endonezi, Larisi, Sendomeng, nan Bahamas, mezanmi nan Giyàn Fransèz, Matinik, Gwadloup, ou menm ki konekte kap tande se pataje video sa avèk yon zanmiw yon fanmiw pou nou kapab grandi fanmi sa e pou nou kapab toujou rete konekte. Medam sosyete nou pral kitew enfòme nou pral kitew ansanm avèk ekstrè sa pou kapab enfòme plis nap retounen talè pou plis detay.
Menm lè y ap fè dezòd, gon jan pou n brita, pou n, pou n reprimande yo, nou pa ka ale twò lwen. Pito nou tann se lajistis mèt nan k voye nou al chèche l. Al chèche yo, men se pa nou k pou reprimande yo ak kout bal, kout zam. Nou pa ka tye moun yo la a. Nou pa pral tire sou yo.
Nou pa pral tire sou yo, paske si nou touche kòm polisye New York, se gras a taks moun sa yo. E si moun sa yo jodi a yo ka la, gon rezon k fè yo la a. Mèt an n kite moun ki gen otorite pou sa fè l. O Brezil, lè moun yo te, moun Lula, moun prezidan sotan Brezil la, te rantre nan, Bolsonaro, Bolsonaro, popilasyon an pat anvayi palè brezilyen an, polisye brezilyen yo, se mwayen yo pat genyen pou yo te anpeche la popilasyon an anvayi palè brezilyen an. Alòske, wap gade kantite milye de moun ki pran lari, pasifikman pou revandike yo di bon kòm nou pale de demokrasi demokrasi se la diktati de lwa demokrasi se la vwa de la majorite mm-hmm. goun popilasyon ki reklame si yo gade yo e 6 5 6 si yo pa fon bagay orib e be peyi a tout peyi a pral soti Paske yo rann kont gon fyèv moun yo vle wè Bsap, enben si n pa touye nan Bsap, enben nan 7 fevriye, nan 7 fevriye, tout Bsap pral nan lari, enben yo pral mete foul deyò, sa pral bay Guy Philippe yon fòs politik ki pèmèt yo diskite avè l. Premye kalkil yo fè, depi alavèy yo kalkile nou pral tiye nèg Bsap yo. Depi n tiye nèg Bsap yo, s on dlo frèt n ap vide nan yon bout, nan yon chodyè k t ap bouyi, epi n ap etenn bagay la. Pou jou sa a, pou jou sa a. Pandan tout tan gang ap touye moun, y ap pran kay, y ap pran zòn, m pa janm wè yo mete deyò M50 yo. Alòske pou Bsap e popilasyon an k ap manifeste, lapolis mete deyò tout chenn bal. Nou tout te wèl M 50 chèn bal kap moute petyon vil se kòmsi yo pral nan lagè avèk ou konprann sa vle di jodia si nou nan salte nan malproprete ke nou ye jodia lapolis jwe yon wòl preponderan ki kwè li pa lapolis ayisyèn menl se lapolis yon gwoup nan kominote entènasyonal ke yo obeyi sèlman lè zanbasadè direktè polis ou aktyèlman chak maten avan menm li pran travay fòl bay rapò anbasad ameriken de sal pral fè pandan jounen an. Te bay se man boula. Chak maten wi. Chak maten. Tout tout direksyon depatmanto nan depatman lwès chak jou remèt yon rapò a anbasad ameriken. E se menm Sam Abdoula. Son veritab koloni. Sam menm Abdoula. Son veritab koloni. Se yon se yon responsab etranje ki di m.

Kòm peyi, kòm peyi, kòm manm fondatè Nasyon Zini, kòm peyi ki pote kontribisyon nan ekonomi, kòm moun ki pote konki Nasyon Zini an, kòm moun ki pote, kòm moun ki pote kontribisyon nan ekonomi Ameriken fè sa l ye jodi a. Sa Ameriken ye jodi a, Ayiti a kontribiye non sèlman la san li, entèlektyèlman, ekonomikman, Si Etazini sa l ye jodi a, Ayiti jwe yon wòl preponderan ladan l. Anthony Blinken pa ka antre la a. Ke se yon konsèy krèy, ke nou rele krèy nèg k ap fwote, men nou di yo se yon konsèy prezidansyèl. Anthony Blinken, se la prezidans. Li pa ka pèmèt li soti Ozetazini epi l rantre nan rezidans anbasad ameriken epi l di prezidan vin jwenn li. Premye minis vin jwenn li. Aloske ki pa ekivalan a. Antoni Blinken pa ekivalans a Doktè Garry Conille. Doktè Garry Conille se te premye minis. Se yon premye minis. Ou pa ka vin chita lakay ou epi w di m vin. Avan gen minis afè etranjè.
Minis afè etranjè.
Ou epi w wè delegasyon prezidan ap debake efektivman nan rezidans anbasad ameriken. Epi Antoni Blinken chita avèk 2 drapo ameriken. Li sou teritwa ayisyen 2 drapo ameriken nan do l. Pa menm gen drapo ayisyen bò kote l. Pou ta di ok l ta mete drapo ayisyen e drapo ameriken pou ta fè
omwen yon ti ekilib.
Epi pou wè de pi wo enstans peyi a ki senbolize la primati. Laprezidans, epi deplase ti valiz anba bra yo, ti fèy e ti katab yo, bay joun yo anba bra yo, epi yo pral chita devan Antonin Blinken ki son sekre, yon minis afè etranjè Dèzetazini Damerik. Son minis. Antonin Blinken son minis. Moun ki ekivalan a Antonin Blinken se Madam Dupi, le minis, minis afè etranjè. Se li ki ekivalan avè l. Otomatikman mini Antony Blinken ap deplase pou l rankontre Edgar Leblanc, li pral prenti l kote Edgar Leblanc ye a pou Edgar Leblanc tande l. Sa l vin di. O mwen m ban m ti fasad sa a. Menm lè se moun sa a. Men, m pa etone, paske Antony Blinken konnen trè byen a kiyès li menm li vin adrese. Se nou kap gad mesye yo la a kòm chèf, nou konnen yo premye minis, nou konnen yo prezidan, men li menm kòm se li k mete yo, li konnen a kiyès lap adrese e li konnen mesye yo pa ekivalan a li menm e se sak fèl konvoke yo vin jwenn li. Vin lakay li. Wi se des esklav, se de sèvitè, se de sèvitè kap sèvi n, kap travay pou nou. E depi la, si nèg yo te te sou baz sa, si nèg yo se moun yo te ye, si yo te moun yo te ye. Nòmalman, antre nan loni, son prezidan, se prezidan k antre loni. Se prezidan k antre nan loni. Men se tradisyon ayisyen. Yo pa konsidere yo kòm prezidan. Se nou k ap fè bri. Se paske yo pa konsidere yo. Yo pa konsidere yo.
Yo pa konsidere yo kòm prezidan. Yo prefere. Yo prefere koni. Paske yo gon. Yo metrize davantaj koni. Koni se ansyen anplwaye yo. Sèvitè yo. Yo fè koni vini nan plas. E dga lou blan ke. Gede minimòm ke yo pa sènen nan li. Dezyèmman. Yo imilye Edgar Leblanc pou la senp e bòn rezon apre pasaj Anthony Blinken, Edgar Leblanc a manti a la nasyon. Il a manti? Wi, li te di ke Edgar Leblanc te di, fè konferans pou l di ke sekretè Deta ameriken an pa t abòde kesyon brakè yo avèk li.
Yo vin rann kont ke misye vin fè l konplis de brakè yo. Sa vle di son gouvènman de koripsyon. Vwala ke y atann ke misye pral anonse de mezi deta Kesyon nèg y ap di pa gen pwovizyon. Pou rezoud kesyon brakaj la. Brakaj la. Kesyon nèg y ap di pa gen pwovizyon legal. Men pa gen pwovizyon legal pou yo mete 9 manm yo. Pa gen pwovizyon legal. Kòb yo pale. Se yon rezon deta k fè yo la. Enben si gen yon rezon deta k fè yo la, yo pa t la pou yo t al brake bank, pou yo al fè antre nan kòripsyon seri de bagay. Enben, piske yo antre tèt yo ladann, nou n ap pran yon desizyon deta nou retire 3 mesye sa yo pou sove limaj Skandal la! Alos blan gen son tap li bay Edgar la paske Edgar fè tout moun konnen ke li pat pale de sa men alos ke blan pale. Pou blan moutre w, pou ameriken moutre w, se nou pa konprann nou pa swiv antre lè lign deplasman piyon yo. Sa anbasad ameriken al fè nan ULCC?
Wi, wi.
Dèlfò, piske Piske Etazini pa enterese ak kesyon 3 brakè ki tal brake prezidan konsèy BMC a. Piske Anthony Blinken te vin la epi l pa menm pale sijè sa, sa pat menm gen enpòtans, sa pat abòde. Di m kisa anbasadè ameriken kounya al fè nan ulcc? Ah oh la la la la ou voye.
Se pou nou moutre w. Paske gwen enterè.
Gouvènman ameriken gwen enterè. Li pa tap menm bezwen deplase. Li pa tap deplase.
Rankontre de direktè USCCA.
Al nan lokal la menm pou fè prez. Sa vle. La la la. Se bòs sa k debake la. M pa konprann sa k ap fèt la. Le grand patron. Bòs sa vin la. E sa k fè bòs la deplase l al nan ULCC. Se paske l wè gen de jwèt, gen de moun jwèt k ap manniganse. Ki pa antre nan atribisyon ULCC. Li rann kont ke son dosye k pral tounen dosye politik. E y al fè l enjonksyon. pou l konfòme l. Paske ULCC se pa yon tribinal, li pa gen pou l fè konfwontasyon. Se yon enstans dankèt li ye. Wap byen pale la wi. M te di bay sa, bay konfwontasyon. Bay sa, esak ap pase. Bay li pou n bay li.
Rapò pap nan avantaj 3 nèg yo. Konprann byen. Le fèt ke mesye yo deplase, an prensip, si w ta pou fè konfwontasyon, moun ki pou soutni plent lan, Bagay konfwontasyon ki fèt la pase. Se pa Pierre Louis ki pou soutni plent lan. Se gouvènman ki pote plent, se gouvènman ki pou soutni plent lan. Se leta.
Paske an matyè penal la responsabilite pèsonèl. Se li ki pote plent. Se premye minis la ki voye dokiman nan ULCC. Tout detay, tout enfòmasyon ULCC bezwen, se premye minis la, se laprimati ki pou ba li l, paske se laprimati ki sezi l kòm enstans. Se pa Raoul Pierre Luc sezi ULCC. Se la primati ki sezi ULCC. Si la primati ki sezi ULCC, de fèt, se leta mètnen k ap pouswiv 3 manm konseye yo. W ap byen pale la. A wi.
E ou te fè 3? Non, sa vle di, n ap goumen fò nou gade nèg yo. E se la nou vin konprann. W ap byen pale la. ULCC, lè l mande pou ap fè presyon sou Raoul Pierre Louis. Pou l mete man, pou l tou, si Raoul Pierre Louis pa prezante, l ap mete manda damne, y ap arete Raoul Pierre Louis pou obstriksyon a la jistis. Raoul Pierre Louis pa pote plent lakay ou. Non. Pa pou fè Raoul Pierre Louis. Se leta a. W ap fin rele premye leta a, epi kounye a w ap fè leta a akonpanye l de Raoul Pierre Louis ba ou. Donk se pa etonan tout meli melo, deblozay, vizit woutou, anayiti. Se sa k fè w ap bè w konprann. Sa k pase bè la woutou nan. Etazini gen tan k konprann. Se la wont total imilyasyon.
Vwala, kounye a la l di misye, atansyon, m pa konprann sa w fin fè, sa w ap fè la a. Ayiti son peyi okipe li ye. Yo pa mete nèg sa yo la pou nou konprann. Yo mete yo la pou se de moun, se yon sikisal, sa vle di ki pou pase de enfòmasyon. Men se pa de zòm deta k ap gen desizyon pou pran. Non, se doubli yo ye.
Se de doubli yo ke yo ye. Yo devan.
Se de sa yo k ap deside. Se pa yo k ap aji. E se sa k fè. Desizyon yo la. Yo pa rele koni vin nan loni konprann nèg ki. Yo loni vin gari konia al loni paske se lakay li se patronl pral gon asanble se komsi pral gon gwo bagay kap fèt la msò abitye nan kay la mpase nan kay la epi yo tou banm chèz men yo pa pranm oserye tankou jan lè ariel henry tal loni sak fè yo eseye ariel henry se paske ariel henry te nome pa yon prezidan eli. La Rocque.
Ariel Henry te nome pa yon prezidan eli. Li la, se prezidan ki te gen kalite pou nome l. Sa vle di li te gen kalite. Men nèg sa yo pa gen youn la gen kalite non. Pa gen youn, tout desizyon mesye sa yo ap pran la. Si n te gen yon elit, alepòk nou te gen sa yo rele baro.